Majorite nèg Florida pou kisa yap trete nou ti grangou sa. Nèg Florida di m achte kabann pou li, nèg Florida di m achte manje pou li, nèg Florida di m Yow! Aswè la m pral fè live la kanmenm m ap pran anpil moun nan live la paske bagay yo kòmanse twò dwòl menn. Majorite nèg kap viv isi yo la bagay yo kòmanse twò dwòl. Fanm yo kòmanse ap imilye nou sitou nèg kap viv Florida yo. Mesye banm di yon bagay. Yow! Nou serye? Nou menm ki pou fè fanm ap imilye nou konsa Florida? Tchelele! Ou al lwen papa! Oh! Toujou nan son pwoblèm, nèg Florida, nèg Florida sè si. Mesye banm di nou bagay, nou kòmanse twò, nou kòmanse fè twò bri la. Nou kòmanse fè twòp. Paske pa gon fanm la aktyèlman la ki vle renmen avèk yon nèg Florida non. Paske nou tout, yo mete nou non, nou tout sou yon menm liy. Yo mete tout nèg Florida sou yon menm liy. Yo, depi ou di se Florida wap viv, yo di se visye ou ye. Tchelele! Ou fè chien. Ou al lwen papa. Mwen oblije e pral al pran moun nan live la pou m esplike yon se jan de choz mesye. M konnen gen anpil nèg Florida se konsa yo ye vre. Mesye, nou pa ka rive nan yon dimansyon pou n ap mande fanm manje non. Pou n ap mande fanm achte manje pou nou. Mesye fò m poze nou kesyon, si nou pa ka rete Etazini, desann Ayiti. M toujou di yon nèg sa, si ke nou santi isi a kòmanse twò cho pou nou, desann Ayiti. Ayy se nou menm ki fè fanm ap derespekte nou wi, nap fè fanm achte manje pou nou, nap di fanm nan nou grangou, anpil nèg florida e konsa yo ye vre, ap di fanm nan o cheri m grangou depi maten m pa manje fè dodaj pou mwen, mesye yow! Kòman! Nèg Florida yo nou kòmanse raz. Tout pale ou tande ap pale nèg isi a mal la yo pap pa diw la nèg Florida nèg Florida pa konn abiye nèg Florida gon seri an de bagay ya mete sou yo. Yo lè map gade mesaj tiktok mwen m santi m wont wi. Oh nèg Florida gon seri jan de gwo mayo mak ya met sou yo gon seri jan de kostim Yap met sou yo kostim yo plen grafiti, kostim mak yap met sou yo, bagay yo! Mesye banm poze nou kesyon, m bezwen jwenn anpil nèg Florida anba live la pou kem pran nou. Mesye nou komanse yo! Bagay yo komanse anpil. Kèlke nèg Florida rele anba live la. Mesye nou fè fanm ap derespekte nou Florida a baz. Nou komanse fè fanm ap derespekte nou aktyèlman la Florida. Pou ki rezon? Yo, tout moun ap pale nèg Florida mal, nèg Florida pa konn abiye, nèg Florida ap mande fanm manje, nèg Florida visye, yo! Come on! Yow, nou komanse ap fè yo rayi state sa a ki rele Florida. Nou komanse serye mesye. Nou komanse ap fè yo rayi state yo rele Florida. Paske nou menm nèg Florida nou komanse rive nan yon dimansyon nou desann vizaj nou nèt. Depi yon fanm di kot wap viv. Depi fanm nan konnen se Florida a wap viv li pap renmen avè w. Mesye, leve karaktè aktyèlman la non. Leve karaktè a non. Nèg Florida yo, leve karaktè a non. Nou rive nan yon dimansyon pou fanm ap, ap repwoche nou pou manje. Ou nèg Florida depi ou renmen avè yo, yon mòn y ap fè w achte manje pou yo. Mesye, nou serye? Mesye bagay la komanse banm pwoblèm, lèm tande kanmenm kanmenm yo, yo si tèlman chak jou yap voyem imaj pou mwen, nèg Florida kap mande fanm manje, nèg Florida kap mande fanm lajan, yo mesye m komanse dezole pou bagay sa baz, bagay la komanse deranjem baz. Tout bagay ki gen sou se sou nèg Florida pou l tonbe, nèg Florida se si, nèg Florida se la, nèg Florida met yon seri jan de djinn a grafiti. Mesye nou santi nou alèz ba, lè ke fanm ap pale kaka sou nou konsa, o nèg Florida se djinn a grafiti y ap mete, nèg Florida se se si, nèg Florida pa konn abiye, nèg Florida santi fò, nèg Florida ap mande fanm lajan, nèg Florida, yow! Mesye banm poze nou kesyon eske nou konn tande pawòl sa yo men eske yo lè map vin pale la bagay yo deranjem wi.